Dam sa a ki twouve l nan yon sitiyasyon difisil Ozetazini apre li te vwayaje sou inisyativ yon moun li te rankontre ki te envite l rantre Ozetazini pou marye avèk li e sa fè dizan l ap viv lòt bò a mizè l apèn kòmanse nou envite w koute temwanyaj li nan ekstrè sa a Guerrier. fanmi ou.
E mwen gen yon sitiyasyon ki prezante, mwen ta renmen mwen ta renmen pataje li avèk tout jèn fi ki ap viv Ayiti, ki renmen a yon jèn gason Etazini, ki konprann ke lè yo vin isi, sa moun yo ap di a. Bon reyalite a se pa menm. So lè w fè yon move eksperyans li toujou bon pou w pataje li avèk yon lòt moun petèt ou ka epanye yon lòt moun. Ou pa bezwen jwe vwa mwen petèt klase gen moun ki konnen mwen a la minit yo tande vwa yo ka konnen mwen e. Mwen te Ayiti, se yon medsen mwen te ye, epi akoz de sitiyasyon peyi a, m te wè ki t ap vin degringole epi sistèm nan pa t vrèman vle ba nou pase. Depi an 2012, mwen gradye kòm medsen jeneral e mwen te vin rankontre avèk yon mesye ki ap viv Etazini. kote ke ki te vin ofri m maryaj, m te wè se te yon pòt de sòti pou m te kite peyi a, m te asepte. Men lè m vin rantre nan peyi a, malgre ke m se yon moun ki te deja edike depi lakay mwen, piske li menm li konn sistèm nan, e mwen menm mwen pa t konnen yon seri de bagay mwen pa t konnen, So li menm li jwe m nan sistèm nan. Depi lè m fèk antre isi, lè m fèk antre isi li pa t janm vle m travay. Li toujou ap moutre m se paske e li te travay pou mwen deja, li te gentan kite kay, li te gentan prepare.
Se temwanyaj sa a n ap swiv ansanm, jèn dam sa ki twouve li kwense Ozetazini alòske li te gen pwomès de on moun li te gen yon relasyon avèk li, n ap kontinye koute l ansanm. Chitam nan peyi a m vin nan yon peyi m pa gen pèsòn m pa gen manman m pa gen papa mwen te oblije m tap kontwole pou m wè avan pou m ta fè yon pitit men finalman kòm se nan kay la map viv a mesye a lè l soti lè m soti se lè li mennen m nan makèt oubyen si l soti avè m apresa m pat ko kondi nan peyi a. Kounye a pou misye te ka itilize mwen, m fè 2 zan nan peyi a l pa janm fil papye pou mwen. Paske l konnen si l te fil papye pou mwen, gen yon seri de bagay li te gendwa pa ka fè mwen pandan 2 zan sa. Se sa mesye sa bliye l pa di m, se sa l bliye l pa fè m. Bon gen de lè l konn fè gwo. atak poul ta banm kou men lèl sonje se nan peyi isit li ye li konn li konn dim ou gen chans se etazini ou ye si sim te ayiti m tap vide w anba nou te rete nan senkyèm etaj ni si se ayiti l te ye l tap vide m anba mesye a pran mwen pou on anplwaye sèks son moun. Li pa li pa janm kòmsi pou l ta di madanm li la, li gen dwa vini, li byen move lajounen li pa pale avè w, epi aswè li moute kabann nan, se lè afè l fin rèd se lè sa l ap vini pou l ap ouvri de pye w. pou santi pou lap pou moun nan ap fòsew m pa bezwen di w paske ou konnen se yon fi ou ye nòmalman gen yon seri de preparasyon k pou fèt avan w fè prenetrasyon kounya la lè lè l resi fini l fin monte li fin devore m dèfwa menm twalèt mwen m pa ka fè eskiz respè figi w jis tèlman mesye a devore mwen men mwen la mwen la bon akoz li te gentan fin fè m rantre isi. M te gen viza m deja m te konn abitye vwayaje piske l gentan fè m rete m gentan depase sou viza m pa vle al antre Ayiti pou m paka tounen isi ankò bon mwen vin ansent on timoun lè m vin ansent pitit sa. Sa se lè sa pwoblèm mwen pral kòmanse. Mwen fè konbyen tan m nan kay avèk timoun nan. Imajine w m pa konn pèsonn, m pa gen pèsonn. Timoun nan ap rele, m konn fè nuit, se premye pitit mwen. M konn fè nuit, timoun nan ap rele nan nuit la, ap fè nuit la ap rele. Misye mèt ap dòmi, li pa janm leve pou l mande m kisa timoun nan genyen, kisa timoun nan pa genyen. Lè timoun nan gen 3 mwa misye mete m deyò a timoun nan. Kounye a, li mete m deyò pandansetan l konnen ke m pa gen ankenn moun paske l pa janm kite m pa la. Menm zanmi l yo lè yo vin lakay la, li pa li pa janm kite kòmsi pou m ta gen kontak yo. M gen yon nimewo telefòn, Telefòn nan lon moun rele m si yon fanmi m Ayiti rele m apèl la al sou telefòn li tou l ap tande tout konvèsasyon si yo voye yon tèks ban mwen tèks la al jwenn li tou mwen la mwen la m ap soufri men alafen m te vin rankontre avèk yon panyòl chans pou mwen m te konn pale espanyòl ki te rete nan menm kote m te rete a. Epi panyòl la di m konsa yon jou, li di, Pitit, jan w ap viv la pa bon, fòk ou degaje ou, pou t menm si s on ti travay ou ta chache, ou ta mete timoun nan nan yon gadri, menm lè e pa kòb ou ta fè, men omwen w ta pran ti lè nan lari a. Kounye a li menm ankò li ede m. pou m jwenn yon ti travay. Men, akoz misye a pa janm file papye a pou mwen, kounye a la, se yon ti travay yo pran mwen di dola pa lè, m ap fè katrèdtan pa jou, sa vle di pou semèn nan, m fè desan dola chak vandredi. Gadri a pou m peye pou timoun nan, 135 dola chak vandredi, paske. Misye pa tap janm peyel paske li pat dakò pou m pou m te soti pou m al chèche ti travay la mwen menm piske m bezwen pran lari a pou m kòmanse ka konn moun m ale nan ti travay la lè m fè 200 dola chak vandredi m peye 135 dola m retire kòb pou m peye machin pou semèn nan pou m pran bis mwen la mwen la m reziye menm lè m rete yon 20 dola nan men mwen m reziye m men fanmi m ayiti pa janm konprann Kisa map pran? Frèm ak sèm yo, yo rayi mwen paske yo panse ke m nan peyi map mennen. Pa voye lajan ba yo. Kounya mwen vin la, mwen la avèk mesye a. Men, ki fè mesye a pat janm te vle m travay. Jodi a la m gen dizan. M gen dizan avèk mesye a. Nou gen nevan maryaj. Se kounye a map vin konprann sistèm nan map vin konprann tout bagay lèm wè mesye a mare pye mwen l mare pye m epi mwen wè ke m paka vire m paka tounen mesye a ap abize mwen mesye a ap joure m. akoz de pwoblèm ki gen an Ayiti. Li konnen ke m pa ka retounen Ayiti. Lè l ap joure m, li di m se nan mizè ekstrèm li te pran m. Se mouch mwen t ap manje. Li, li, li joure m nan devan m. Li joure m nan bouch mwen. M santi m pa kapab ankò. Lè m wè sa, mwen oblije m ale. M ale m file papye pou m divòse avèk mesye a. Enben se nan divòs sa mwen pral konnen, mwen pral konprann poukisa mesye a pat janm te konn vle m travay, poukisa li pat vle m gen zanmi nan peyi a, poukisa li te pran pòz ke se li regle tout bagay pou mwen, paske li menm li gen plis ke 20, 25 an nan peyi a, li konn sistèm nan. Alò li itilize mwen epi kounya la aprè 10 an ansanm avèk mesye a men mesye a soti pou l mete m deyò a tout timoun nan. Pou temwanyaj dam sa ki an difikilte kote l ap viv jodi a se pa sèlman yon temwanyaj ki kapab sèvi a de jèn gason ou de jèn fanm an Ayiti k ap tann yon opòtinite maryaj se sitou Yon apèl a la solidarite pou konpatriyòt sa ki an difikilte wi pou rezon sekirite nou pa bay non l nou kanmenm kenbe enfòmasyon sa yo pou moun ki vle ede nou abitye ede de kote nou ye a a de moun ki gen pwoblèm an ayiti men pi pre nou la genyen yon konpatriyòt ki ap soufri aprè yo te twonpe l nan yon maryaj efektivman Marye, li ap viv Ozetazini depi dizan men temwanyaj li la montre li nan yon fòm esklavaj, yon esklavaj seksyèl Gaby. Seksyèl, seksyèl.
Donk, ou sot di l la, nou pa t, nou pa vle revele idantite dam sa a. Men èske nou, si gen de moun ki vle rantre an kontak avè l, se posib? Wi, se posib men nou kab petèt ankò pa bay Nimewo a pu piblike e m sonje lè m te pale avèk li m pa kwè ke l te li te mande sa wè men nou wè nesesite a wè pou n kapab pote sipò nou a yon konpatriyòt ki an difikilte paske jan l ap pale la se yon moun ki pratikman kwense kote li ye a te eseye mande l pou l te rantre an kontak avèk yon avoka ayisyen donk. Yo trè mefyan de avoka ayisyen paske li menm li dim avoka ayisyen yo fò pèdi tan yo pa so nan donk se sa l tap eksplike m eksperyans pa li fè ke li pa twò fè konfyans a avoka ayisyen men nou te refere l kanmenm avèk yon moun ke nou konnen la a men m panse ke li bezwen plis ke sa. Antouka si genyen 2 moun. Bòn volontè, pa pa mafya, pa moun ki pral anmerde dam nan. Donk yo kapab fè kontak avèk nou e nou ap mete yo an kontak avèk li pou omwen yon menm yon ti m pa konnen wi konsolasyon kapab se pa lajan ke w ba li men pale avèk li. pou remonte moral li apre kapab ede l nan sitiyasyon sa. Lòt bò a, mesye a pat janm aplike pou li pou l travay, li pat janm pèmèt ke ke l al travay. Donk chak fwa l soti se lè mesye a soti avèk li al mennen li nan nan makèt hein e tout kontak li avèk Ayiti e zanmi l kontwole. Mesye a pwograme tout apèl yo e mesaj yo ki al sou telefòn li ale otomatikman sou sou telefòn mesye a. Donk li rive nan. yon sitiyasyon kote li pa kapab e se sa k fè l chèche telefòn nou, li panse si l pataje enfòmasyon sa a avèk nou donk sa kapab ede e n espere ke li jwenn èd ke ka li nesesite. Li bezwen nan ki eta li ye? Li al travay, li gen yon timoun e l ap degaje l men sa l. rantre pa rapò a travay ke lap fè a. Non non, m te vle mande w kote lap viv, eske li nan, nan ki kote lap viv nan Ozetazini an? Nap kenbe l sekrè? Nap kenbe l sekrè. Dakò. Enben vwala, donk pou temwanyaj dam sa a, jan n di l lan, ki kapab sèvi ni gason, ni fanm, paske genyen, m resevwa apèl, m si ke yo tap anpil de moun ki sibi nan menm kondisyon sa a. de moun ki te gen de relasyon avèk de moun ki rantre Ozetazini oubyen nan de lòt peyi, pou n pa mete fokis lan sèlman sou Etazini, men ki lè yo rive yo ap itilize yo tankou.